Salut salut zanmim yo kòman nou ye map swete nou byenveni sou chanèl Marcello civil la pou yon nouvo videyo videyo jodia se kisa li ye se konsènan ti mekòp sa ki trè fasil ki pa trò konplike ke tout moun ka fè kem pase pataje ansanm avè nou ok zanmim yo pou moun ki pa konnen non pam se chèlsi mete w alèz sou chanèl la. Poze kesyon, kòmante, like, pataje ou menm ki poko enskri nan chanèl la pa bliye fè sa kounya tanpri zanmim yo nou prale pou videyo a mwen panse nou renmenl ann ale pou videyo pandan ti entèval sa ou menm ki poko enskri tou pwofite fè sa ok zanmim yo ann ale pou videyo a la se kote ke map bwose sousim pou mwen al flenche sousim pa bliye mwen genyen videyo sa kòman pou flenche

Mwen pral moutre nou ki rezilta ke pasta sa genyen lè w fè sou siwo ansanm avè l. Yon rezilta ki, anfen, ki pi bon pase kreyon. Mwen pral moutre nou. Humm, nou pa p kwè. An ale, sa se kote ke m ap plenche sousi a. Mwen renmen lè sousi a kòmsi gen yon ti koub. M pa renmen fè l twò senp. Mwen renmen lè l gen ti koub sa, ti chema sa ladan l. Se li m ap fè pa anlè a la. Ok zanmi m yo? Epi pa mete nan tèt nou makiyaj son bagay ki difisil nou pa ka fè. Toujou antrene, antrene, antrene nap vin fò. Men rezilta m tap di nou an, lè w pase men w ladan li pa sal, li pa kite oken salte, mwen pi renmen fè sousi m avèk pasta sa, menm si w al kouche a sousou tou fèt li pap gen anyen. La m fè sousi sa byen rapid, annale, annale, annale. Pou nou wè ki lòt bagay ke m pral fè. Ok, m pral fè yon ti degrade devan avèk kreyon mawon, paske m renmen lè sousi an gen yon ti degrade devan, li parèt yon sousi natirèl. Li parèt kòmsi se yon sousi ki pwòp ou menm. M pa renmen lè devan sousi an twò fonse, nwa, li parèt li fè w kòmsi toujou fache. Depi devan sousi w konsa, li fè w toujou fache, menm si w ap ri, li fè w fache. Men depi l natirèl konsa, li gen yon degrade devan, li pi bèl.

klè pou nenpòt son bla ke m mete, nenpòt koulè son bla pou l ka parèt koulè a. Sa se koulè ke m pral itilize son bla wouj, mwen pase yon ti son bla wouj, mwen pa pase l twò fonse timoun paske m pa t bezwen l twò fonse ok. Se pa nan kanaval m ta prale, m pa bezwen l twò fonse m jis pase l konsa. Mwen pase l epi map espoume l, espoume l pou l kite yon degrade. La se kole ke map mete yon ti nwa, mwen renmen fè ti kwen zye m nwa, mwen renmen fè l, mwen renmen l ok. Men se pa yon obligasyon si ou menm ou pa renmen, ou ka fè pou la senp ok zanmi m yo. Mwen pase yon ti noir. Epi mwen pran menm bòs sa, menm e pensèl sa ke m tap itilize a, mwen pase sou nwa lan, yon fason pou nwa a pa parèt twò vif, pou l parèt palm. Sa se kote ke m ap mete yon ti kleren nan mitan, yon fason pou bay, pou bay doze m nan yon lòt.

M renmen fè sa anpil nan makiyaj ok kòkòt mwen yo. Si ke ou pa renmen l se pa yon obligasyon ok kounye a m pral mete plim zye m pral mete fo plim zye ok zanmi m yo epi ou menm ki ta renmen m fè yon video pou kòman pou mete fo plim zye. Kòman pou metel ou ta menm fè yon video espesyalman pou sa Ou gen dwa dim sa Depi m jwenn yon 20 kòmantè yon 20 moun ki dim map fèl ok Nou wè kòman ke m met miwa pa anba map gade anba Lò ap mete fo plim yo gade pa anba yon fason pou ka byen jwenn ranje sousi a Pou ka byen jwenn epa sousi non Pou ka byen jwenn ranje sil la. Ok la m mete li mete l byen nòmal fò w di se plim zye m ok kounye a an pati pou vizaj la sa se kote ke m ap netwaye vizaj mwen sipoze netwaye vizaj ou lave l paske anpil poud sot tonbe sou vizaj ou sipoze netwaye l avan ke ou pase baz avan ke ou kòmanse la se kote ke m ap pase krèm idratant lan ki se Nivea. Sa se kote ke map pase playmer lan. Li vreman bon lè w fè tout bagay sa yo nan makiyaj la. Se komsi ou komsi wap fè wap fè yon kay epi ou fè ay koman yo di sa ti moun ou fè fondasyon an bagay sa yo fè sol kay la epi apre sa pou ka monte blok sou li ok. Nou wè kote ke m vini avèk 3 koulè baz diferan. M pa konnen. M pral melanje yo pou m wè sa lap bay. Paske e pa fasil pou jwenn koulè baz ki ale avèk koulè po. Se pa yon bagay ki osi fasil. Se sa k fè pafwa ou bezwen gen 2 baz, youn pi klè, youn pi fonse, yon fason pou ka jwenn koulè po la nòmal. Nou wè li, m melanje l. Premye fwa m fè sa timoun. Ah! Rezilta a bon! Rezilta a bon! M melanje 3 koulè baz, li ban mwen l nòmal. Sa se kote ke m ap pase korektiv yo nan pati ke m bezwen ki pi klè yo. Pou korektiv ou ki pi klè ok zanmim yo. Sa se kote ki sipoze pi klè nan makiyaj la kote ki sipoze parèt nan vizaj ou sipoze gen kote k parèt. Sa se kote ke map mete pò banana. Se vrèman bon pou mete pò banana. Mwen mete nan pati kem te mete korektiv ou pi klè a. Pandanm mete poud la epim tou pwofite ap fè anba zyeum pase menm son bla mte pase anba zyem nan map pase maskara di cilious mwen ap Fè tout aranjman sa yo paske poud la m sipoze kite l fè yon nonb de tan yon 10 minit plis ou mwen yon 10 minit pou fason pou l absòve nan po a ok zanmim yo mwen ap fè anba zye m la byen dousman kote ke m pral retire poud la m pral retire poud mwen an lè m fin retire poud mwen an m ap pral pase yon poud ki pi fonse. Mwen pase yon poud ki pi fonse. Pati sa yo sipoze pi fonse. Ok zanmi m yo. Ok. M gou ti sin la. Yon ti sin natirel li ye. Men lem fin pase baz la li pi kouvri. M oblije reparet li anko. M renmen l anpil ti moun. Sa se kote ke m ap pase iluminadol. Sa se kote pou klere klere. Klere klere.

Mezanmi bagay Ayiti bon wi timoun. Katran m pral gen non peyi m ap itilize fa. Katran Brezil m ap itilize fa toujou. Ok sa se spray pou fikse makiyaj la. Lè w pase spray sa, lè w mete spray sa li vrèman bon. Li fè makiyaj ou dire plis tan, makiyaj ou rete pi bèl. Anfen li kite yon efè natirèl nòmal, yon aspè bèl. Ok zanmi m yo. Visaj mwen ok bel bagay. Ooh tet la pa bon. Oh oh tet la pa bon. Hii tet la pa bon. Oh meni meni meni meni papa eh l gentan fè tet la bel anmweyy. Mwen m son moun konsa tet mwen pa mal mwen bel ok sa nou wè ou menm ki renmen makiyaj sa ou menm ki renmen ti mekòp sa ou menm ki renmen l like.